E sa fè plizyè jou map swiv sou rezo sosyo yo anpil moun kap plenyen konsènan de kòmand yo fè e swa Lachin ou byen Etazini yo remèt li a de sèvis transpòtè. Sèvis transpòtè a e pran pwodui a yo pa janm livre yo pwodui a. Youn nan bagay ki te vrèman etone m se yon moun m wè k t ap plenyen kote ke li gen machandiz ki te evalye a 15 mil dola ameriken, li voye l ba yon sèvis transpòtè epi sa gen ennan depi y ap ba l pawòl yo poko janm ba l pwodui sa. Alò li di y ap ba l pawòl, m pa konnen ke ki lòt bagay yo kapab di tou e petèt kòman sa ye, men se sou rezo sosyo yo m wè l ap plenyen sa. Alò mwen menm youn nan bagay ke m ap ankouraje nou menm, Gon kantite machandiz ou genyen, e pa tout sèvis transpòtè ou pral fè konfyans. Dayè, youn nan bagay nou sipoze fè, si m pral angaje yon moun pou pote yon koli pou mwen pou m peye w, premyeman, lokal ou enterese m. Fò m konnen, fò m wè lokal la, fò m wè kòman sèvis la ye. Sa vle di m pa ka pral foure pye m konsa pou moun di m pou pran 15 mil dola machandiz pou w lage l. nan men yon sèvis transpòtè, konsa, san okenn papye, san okenn dokiman. Mwen menm, youn nan bagay ke m toujou met yo ke nou fè, kèlkeswa sèvis transpòtè n ap itilize a, dabò fòk moun nan, tankou, ann di la a, moun nan, li dwe notifye m otomatikman li resevwa kolim nan. Fò l notifye m. Oubyen tou ou menm ann di la a ou menm sou an Ayiti, Ou bezwen voye yon kantite machandiz konsa ba yon sèvis transpòtè. Youn nan bagay ou fè, paske si ou ka achte 15 mil dola machandiz, kanmenm m panse ou ka gonfle yon moun lotbò a, li te mèt se yon mwayen ou voye bay moun nan. Ou voye pwodui a, ann di se Lachin ou achte pwodui a, voye l dirèk ba yon moun ou Etazini. Moun Etazini an li menm, l ap l ap pran angajman pou l pote pwodui a bay sèvis nan biwo sèvis transpòtè sa, lè sa pou sèvis transpòtè a ba l yon resi ke li resevwa tan pwodui, tèl pwodui, tèl pwodui. Lè sa ou menm ou gon prèv nan men w. Fwa dènye m gon yon dokiman m tap voye, mwen tap voye nan yon bis. Bis la mande m 1000 goud pou l pote yon anvlòp pou mwen ki gen papye ladan l. Epi lè m mande l kot resu l ap ban mwen, non pa gen resu. Non, m pa ka pral fè w konfyans. Bon e si l pèdi kounye a? Ou pral di w pa konn bagay konsa? Non, fò w ban m yon resu, ou sètifye m ke ou resevwa tan pyès nan men m, tèl pyès, tèl pyès. Lè sa sil pèdi mwen menm m gen bagay nan menm ke m ka fè swivi jidisyè ansanm avè w. Sa vle di lè nou menm nou fè yon bagay vèbal konsa, nou rele moun nan, voye pwodui bay moun nan, pwodui nou pèdi, lè sa n pa gen okenn pouswit jidisyè ke n kapab fè kont moun sa. Nou ka sof ke plenyen sa sou Facebook, plenyen sou TikTok, sou Instagram, men pa gen okenn lòt pwosedi legal vrèman vre n kapab fè non. Mwen menm, m fè ti video sa paske m se yon viktim de sa tou. E se si se bagay sa ki pèmèt mwen fè yon move eksperyans sou Amazon. Pase mwen te, alò se te premye machandiz mwen t ap achte pou m voye bay Amazon. E pi mwen angaje yon sèvis transpòtè ayisyen. E se yon moun ke m konnen trè byen, m konn pale. E pi pou yo achte pwodui a pou mwen pou yo voye yo bay Amazon. Premyeman. DHL tap pote pwodwi a pou mwen m kwè pou afè de 300 konbyen dola konsa, 300 konbyen dola. Yo menm, yo pran l pou mwen pou 400 e kèlke dola. Sèvis DHL la rete sèvis eksprès, yo menm yo te fin antann avè m sèvis eksprès, vwala ke, vwala ke Olye de sèvis express la se nan bato yo voye l. Se lè m wè pil tan pase, pil tan pase, pil tan pase, m poko janm jwenn okenn siyal, lè m rele yo di non se te pou bato. M di non, m voye tout konvèsasyon m avè yo, aprè sa yo pran l, yo di se Air Cargo. Air Cargo a boukou plis tan ankò ke express la. M di ok bon m pa gen pwoblèm. Èske w konnen pwodui yo, majorite pwodui yo, se yon pwodui lè l rive sou Amazon ki te kòmanse vann byen, pwodwi a kòmanse vann byen, epi vwala pwoblèm ki vin koz, pwodwi yo kounye a ki m te kòmanse ap vann sou Amazon nan, y ap retounen yo. Sa vle di y ap retounen yo, detanzantan y ap retounen. E amezi ke y ap retounen w, lè sa, monchè Amazon bay, jiskaske Amazon bloke akawont mwen la. Amazon bloke akawont mwen. Kounye a lè m pran pwodwi yo m fè yo voye yo pou mwen an Ayiti, lè m ap verifye m wè ti. Gon e pou bagay la li gon ti remote ladan se ti remote yo k pa bon. Sè ke nou menm lè nap angaje nou sitou men anpil anpil e pa tout ayisyen gen moun nan ki chwazi fon bagay men yo pa mete onètete yo deyò. Yo pa mete onètete yo deyò pou yo fèl paske gen moun nan kap di w yo bay bon sèvis, yo sesi, yo sela. Yap kreye yon fason pou vin jwenn yo. Menm jan avèk yon nèg m konn ap swiv kap vann kou amazòn. Misye gon kou amazon lap vann gon moun ki fon kòmantè ki mande misye ak konbyen kòb ak konbyen kòb li ka kòmanse amazon misye di ou amazon pa fòseman ou gen kanti ou bezwen yon pakèt lajan ou ka kòmanse la 40 dola ou ka kòmanse la 100 dola ou ka kòmanse la 200 dola sa se vrèman malonèt mezanmi pou kreye yon biznis asi amazon nan epa yon bagay ou annik moute sou facebook ou kreye yon kont konsa non. Sa vle di gen de fòmalite, gen de papye legal ke w ap bezwen. Sa vle di pou w anrejistre biznis lan sèlman, l ap prèske koute w 400 dola. Sa pral depan de ki kote w ye. Si w se yon, si w si, si tankou w rezide Etazini, li ka koute w mwens. Men lè yon moun di moun, yon Ayisyen, yon jèn Ayisyen sa, sou pretèks ou gen yon kou w ap vann pou 200 dola, ou bezwen moun nan achte l nan men w. Sa yo se malonèt yo ye. Antouka, nan kominote a chaje malonèt e sak fè mwen menm tou, Johnson Napoléon te fè yon video sou sa wi. Li te fè yon video e se si moun mwen ki plis malonèt nan kominote a se yo ki te premye fè nenpòt 2 live pou fann Johnson Napoléon pandan se tan se verite li tap bay. Pandan se tan se verite li tap bay. Mwen mwen panse e nou menm tou kap chwazi fòk nou konn E kòman pou n chwazi? Nou pa ka di nou leve maten la, nou wè yon piblisite sou Facebook, moun nan di ou li ka pran pwodui, li ka pran pwodui Etazini, li pote Ayiti ba ou, livre l lakay ou a yon dola, yon dola pa liv, epi bloup, nou kouri voye pwodui ba li. Lè sa nou menm n ap pèdi, se nou k ap pèdi, se nou k ap viktim. Sofke, pran swen, pran e e e pran pran tan nou fè ti rechèch tou avan nou anafè ansanm avèk kèk nèg, fè ti rechèch sou li. Pase, le pli souvan kounye a, sitou yon nèg ki nan domèn nan lontan k ap ba moun kou, w ap gade videyo yo, w ap toujou jwenn de kòmantè pozi e e e e e negatif wi. Ou ka jwenn, w ap jwenn pozitif tou, men w ap jwenn negatif. Le pli, mwen menm youn nan bagay ke m aprann nan bagay komès an liy, Lè w pral achte yon pwodui, lè w di w pral vann yon pwodui, yo montre w lè w al sou Amazon, premye bagay pou w al gade, se kòmantè negatif yo pou w al gade. Lè w al gade kòmantè negatif yo kounye a, ou pral gade ki sa kliyan di, ki sa kliyan yo di kont pwodui sa. Kounye a, ou menm ou pral chèche antann ou avèk founisè a, ou pral di founisè a, men ki pwoblèm, men ki difikilte ke moun yo jwenn nan pwodui sa, chèche aranje l pou ou. Hein chèche aranjel pou ou menm fòw chèche konnen tou ki move sèvis ee m te kapab di w ee moun ou pral itilize a ajans ee sèvis transpòtè ke w pral itilize a ki move sèvis ki move bagay li gen lakay li nou pa ka pral annik yon kòb nan men nou bou nou pranl nou voyel non antouka se ti enfòmasyon sa m te vle pataje avèk nou. Deja mèsi paske ou pran tanw gade video a, m espere ou kapab pata ede nou patajel e pou plis moun kapab wèl e k kapab enfòmasyon sa yo kapab itil yo vè lavni. Mèsi tout moun a la pwochèn nan yon nouvo video.